Salut zanmim koman nou ye ebyen jodia mwen vin reponn kelke kesyon ke zanmim yo tap pozem ebyen zanmim anvan ke mwen komanse reponn kesyon yo map mandew yon ti sèvis e sèvis sa si ke ou rann nou lap itil nou anpil zanmim. Ki sèvis ke mwen pral mandew zanmim? Map mandew silvouplè siw potko abòne avèk chanèl nou an silvouplè abòne kounya e ankò aktive ti klòch la pou kapab jwenn tout videyo ke nou pral lage yo. E ankò zanmim, pa bliye pataje video nou yo, konsa tout lòt frè nou yo ap tande nouvèl la, ap tande travay ke nap fè a zanmim. E ankò zanmim, pa bliye, si ke ou renmen travay ke nap fè a, ou renmen video nou yo, Toujou bay yon like silvouplè pou kapab ankouraje nou plis fè travay la. E ankò zanmim pa bliye si ke ou gen yon dout ou anvi pale pa bliye ale anba video nou yo fè yon kòmantè e e nap wè kòmantèw la ebyen nap reponn ou e nan yon video zanmim ok zanmim pa bliye Ede nou pataje video yo e ankouraje nou pou nou kapab fè travay la pi byen toujou. Ebyen zanmi m, m pral antre nan kelke ti detay. Kisa ke zanmi nou yo te bezwen konnen? Ebyen gen kelke zanmi ki tap poze m kesyon. Gen ki dim konsa ke eske lè nou lè moun yo fin rive brezil eske yo pap gen pwoblèm pou yo fè pyès zanmim lè moun yo fin rive brezil yo pap gen pwoblèm pou yo fè pyès poukisa pase pyès yo se nou menm ki responsab se nou menm ki fè pyès pou moun yo cpf e nou pran randevou pou yo pou yal depoze pou yo Jeune residence zanmim. Ebyen a pati de la zanmim ou pa bezwen gen kè sote pou sa paske nou rezoud pwoblèm sa yo ok zanmim ebyen pa enkyete w de pati sa paske nou jere sa ok zanmim e pa bliye ankò si w renmen repons lan Bay yon like e si w potko abone abone kounya zanmim e ankò gen lòt zanmim ki te pozem lòt kesyon genyen ki te pozem kesyon ki te dim ke konbyen kòb ke yap gen bezwen pou yo kapab fè vwayaj la pou yo kapab patisipe nan vwayaj nou yo ebyen zanmim Pant pati sa a nap diw ke pa bliye si w ta bezwen konnen konbyen kòb wap gen bezwen se just kontakte nou silvouplè an dirèk e nap reponn ou kesyon sa patikilyèman ok zanmi m se konsa bagay yo ye zanmi m si w dakò avèk repons mwen an pa bliye Si w potko abòne, abòne kounya. E ankò, pa bliye si w renmen videyo a, ban m yon like. E like la tap itil nou anpil pou nou kapab kontinye travay pi byen. Ankouraje nou silvouplè. E pa bliye zanmi m, pataje videyo a. Pataje li sou WhatsApp ou, sou Facebook ou, e sou Messenger bay zanmi w yo e konsa ya va wè travay ke nap fè e ya ankouraje nou paske nap gen bezwen yo tou zanmi m ede nou si w renmen travay ke nap fè a ede nou pataje e abone ak chanèl nou an zanmi m ok mwen vini pou yon lòt kesyon gen moun ki tap mande m ki pyès ke yap gen bezwen pou patisipe nan vwayaj nou yo ebyen zanmi m pyès ke wap gen bezwen se pa twòp bagay wap gen bezwen Paspò ou an valide. E ankò w ap gen bezwen tès kowona. Tès kowona a li menm, se nou menm k ap regle koze sa. Ebyen pou m byen di w ankò zanmi m, w ap gen bezwen ak de nesans ou ekstrè dachiv. E ankò kat elektoral. Ebyen zanmi m, se sè sa ki wap gen bezwen kòm pyès pou patisipe nan vwayaj nou yo zanmi m, ok zanmi m, e m kwè ou klè kounya, e si ke w renmen e repons lan pa bliye bay yon like e abòne silvouplè si w potko abòne silvouplè zanmi m map mande w pataje video nou yo silvouplè zanmi m ok zanmi m, e zanmi m m kwè w satisfè bon vwayaj zanmi m e bon vwayaj zanmi m.